Sitou lan jan ke plizyè sektè ki pwòch sektè Tèt Kale a te anonse l, ki te anonse prezans li trè byento pou l vin òganize fineray mari l. E li genyen bra goch li ki ann echap, li gen sou li yon jilè parbal trè vizib, epi li chanje louk tou, li koupe cheve l kontrèman a foto ki te parèt nan lopital la kote cheve l te rale dèyè, ebyen li koupe cheve l. Fòm afro. E madan Moise, kiyès ki t al resevwa l? E gen Claude Joseph, ou konnen premye minis a i defakto demisyonè, epi yon poto mitan rejim tèt kale a sou pouvwa a, Ardouin Zéphirin, e ki te toujou avèk Jovenel Moise, youn nan òm de konfyans li. e ki te al resevwa l, ki te ede l desann avyon an, e Martine Moïse ki vini apre midi an, apre evenman terib ki rive nan fanmi l kote l pèdi mari l trajikman e kote li menm li te blese, yo te oblije evakye, dayè yo te kouri bri lanmò l, apre sa yo te di li te nan eta kritik, men eta l te stab, men le fèt ke l gentan rekanpe sou pye l montre ke. e li pat gravman grav vrèman jan ke yo tap di an, byen ke yo di omwens li te blese 3 kote nan kò l e li gen yon bra l ki an echap. Donk li retounen aprè midi a nan Pòtoprens. Nan aktyalite entènasyonal la, plizyè milye ponpye tap eseye jodi a ankò pou wè si yo ka jwenn bout yon seri de dife nan nò kontinan ameriken an, nan kot wès kontinan ameriken an nan yon klima sechrès, chalè, elektrik ki ap boule zòn fwontyè Kanada ak Etazini kote mwayen pou goumen kont dife yo rapidman yo gendwa parèt derizwa tèlman dife yo ap vale teren. E gen prèske 18 mil ponpye ki deplòtonnen Ozetazini, yo ap konbat 70 gwo dife forè ki deja boule 4 mil kilomèt kare, sa ta vle di 40 fwa sipèfisi, sa vle di lajè ak longè yon vil tankou Pari, selon dènye bilan yo, Pari kapital peyi Lafrans. E kote sa rele bout lèg Fire a nan eta Oregon, Li pi rèd ankò, pou li menm pou kont li, li reprezante yon ka nan dega yo e li jiskaprezan son dife ponpye yo pa rive gen ankenn kontwòl sou li malgre jefò 2100 ponpye k ap konbat dife sa nan eta Oregon. Kòm nan tout zòn nan, ebyen dife a l ap vale teren rapido presto akoz chalè a, akoz sechrès, akoz van k ap vante tou. Kondisyon ki ap kontinye rete selon meteyo amerikèn plizyè jou ankò nan menm sans lan, selon sit ki ap swiv tou sinis nan peyi Etazini, INCIWEB. Plizyè dizèn moun gen kay yo devan dife sa k ap boule, gen 2 mil moun yo oblije evakye pwiske kay yo boule, gen lafimen toupatou. E nou pase nan limyè, nou tonbe nan fènwa, daprè sa youn nan moun sa yo ki t ap reponn AFP, Debra Booth, ki jis gen tan pou l kouri monte nan machin li ak de chen li pou l kouri kite kay li anvan dife a rive sou li. Dife a ap avanse tèlman vit ke sèten zòn ponpye oblije rale kò yo pou kite dife a pase, daprè sa yon responsab operasyon yo, Holly Crack, ki t ap pale ak jounal lokal The Oregonian, deklare, Jiska kounye la, nou gen resous, dapre sa l presize, nou gen resous, dapre sa l presize, jiska kounye a, men si sitiyasyon an kontinye menm jan an, nou gendwa p ap kapab, dapre sa responsab la fè konnen, si sitiyasyon sa yo rele Bootleg Fire a kontinye jan ke l ap fè a, yon seri de gwo dife. Hors contrôle, nou pap kapab fè anyen. Kalifòni, toujou gen dife nan forè, men ki mwen grav ke dife sa yo nap pale w nan Oregon pa egzanp, e Kalifòni pral voye ranfò nan Oregon, e lap voye ponpye. Sitiyasyon kapab vin pi grav ankò, paske yo prevwa, ou pral tande de kout loray san dlo, san lapui, Sèk, e ki kapab loray sa yo menm tonbe sou pye bwa mete dife pi rèd e jiska lendi, daprè previzyon meteyolojik. San lapui, men avèk e loray ladan yo, e se yon gwo danje, sitou nan zòn kote ki sèk anpil kote pa gen dlo lapli pa tonbe. Selon ekspè yo, rechofman klimatik lan, ebyen l vin mete apse sou klou ki fè n ap wè tout fenomèn ekstrèm sa yo. Tankou yon bò, Sa k ap pase nan lwès kontinan ameriken an, epi yon lòt bò sa k ap pase ann Ewòp lan ki se inondasyon dlo, tanperati an ki gen dwa rete la ou pa ka konprann anyen li tèt anba, yon chalè ekstrèm oubyen yon fredi ou pa ka sipòte, sechrès nan lwès Etazini ak Kanada. Epi, gen 300 dife nan forè Kanada ki toujou aktif jodi a nan sèl pwovens Kolonbi Britanik. E fwa sa a, se peyi Meksik, ki fè pati de Amerik di Nò, ki pwomèt pou l bay èd li. Li di l ap voye 100 ponpye kòm kontribisyon. Gen plis ke 50 alèt pou deplase 10,000 rezidan gouvènman kanadyen nan lanse, kanadyen an lanse, otorite kanadyèn yo, jodi a pou deplase de moun ki kapab an danje si yo pa retire yo nan zòn kote yo ye a, dife ap vanse nan peyi Etazini, minis sekirite enteryè a bay tout migran san papye ki kapab bezwen pou yo ale nan abri akoz de sitiyasyon yo pa bezwen pè. Lapolis ki anchaje kesyon imigrasyon p ap arete pèsonn nan kote moun yo vin chèche sekou, se sa Ministè Sekirite Enteryè, Homeland Security, fè tout imigran k pa gen papye yo konnen e pou yo pwoteje vi yo pa bezwen pè p al kache kote k gen dife pou yo pa depòte nou, yo p ap fè sa, se sa gouvènman ameriken an fè yo konnen. E pa de sa y ap regle jounen jodi a kesyon moun ki pa gen papye. Se kesyon sove lavi moun. N ap retounen lakay pa nou ak sitiyasyon politik.